Monchè m panse nan fòm menn, m panse nan fòm paske e mwen menm sa m sa m fyè de li menm nan se paske e nan lè Gabèl lan lè yo di n ke Kolonèl Fritz pa gen tan pou l pèfòme M di management mwen m di yo non fò misye jwe because you know what se team se team player m ye m son fair play li ye m di yo m panse l nesesè man kolonel gentan jwe se yon nan atis ke m renmen anpil depi Ayiti so Gabel te bay kolonel nan lè pa l lan pou misye jwe lè n moute nou fè sa n sipoze fè a nan lè pa nou an tou se yo man festival e sa l ye. Ou pa red ou fè sa w sipoze fè a epi that's et menn so eyo m trè satisfè menn tout djazz nèt atis nèt tout moune ki pèfòme yo fon travay ekstrawòdinè.
Ki nouvo eksperyans ou fè de festival sa?

Moun yo ap tande l aktyèlman. M pa ko janm jwenn yon moun ki di m, ah, ba wè, e nèg yo te ka fè sa pi byen. Kòm se m wè nou pran tan, nou bay yon bon pwodui. Yo kijan sa te ye nan studio a menn? Yo, bèl eksperyans menn, bèl eksperyans avèk tout atis envite yo, Roberto, Shabba, Cubano, tout moun nèt menn, it's a beautiful thing menn, so se yon nan albòm nou gen 3 medam ki anraje, nou gen Vanessa Desiré, nou gen Saskia, nou gen Melly Sings, epi nou gen Steve J. Bryan sou albòm nan menn, yo! Anpil anpil bèl kolaborasyon menn ke m panse moun yo ap vrèman apresye e lè yo gen chans tande tout bagay sa yo ke y ap vrèman di waw nèg sa yo fè yon travay ki ekstra ekstraòdinè. Men Flev, nou mete Cubano sou album nan, ki kote, ki kote, ki lè, ki lè n pral panse ak yon bagay konsa? Non, Gabel toujou ap eseye fè bagay ki diferan menn, paske imajine w, si w gen 13 mizik sou yon album, m panse ke gen de eksperyans ke w ka fè, gen de chans ke w ka pran tou. Koubano son lejand menn. Koubano son moun nan epok pal ki te on dye menn. So nou menm nou toujou ap eseye onore moun yo se pa lè yo mouri pou nap ba yo flè pou nap di. Dayè koubano se nèg lakay mwen liye tou menn. Misye se nèg pòdepè lakay mwen. So se pa lè moun nan mouri pou nap di yo ah ann bay moun sa oo mezanmi gwo chantè non nou vle fè moun nan viv pandan l viv pandan l vivan. Yo dènye album nou an beni n te gen on vwa e e Isnardo Biswa album nan men egzakteman. E pitit Isnardo byen ekri m li di m se te yon fyète pou li, m di albòm sa mesye ou wè tout pwochen albòm Gavel la ap gen yon lejann sou yo e e m swete ke tout jèn djaz, tout djaz ki gentan etabli fè menm sa tou mete yon lejann onore yo, fè fanmi yo viv menn paske yo ti jès sa yo vle di anpil anpil anpil bagay menn. Ok gen anpil fanatik kap gade w la ki mesaj ou gen pou yo apre albòm sa? Yo nou renmen nou anpil mèsi pou sipò nou dabò. Al tande album nan nou gen Cubano ki se yon lejand ekstraòdinè. Yo tale m fè yon gwo mistake wi, m di tout moun pa di Cubano. Dezole. Nou gen Cubano ki se yon lejand sou album nan, nou genyen Saskia, nou genyen Melly Sings, nou genyen Vanessa, nou gen Shabba Roberto e nou gen Steve Jay Bryan. Se yon album ki konplè man, de la tèt o pye. Yow, al stream album nan, m toujou di l, voye album nan ba yon zanmi w avèk yon moun ke w pa konnen. Patajel ou paka achte li ok mete sou twitter, ex, instagram, tiktok yo di gabèl lage m panse ke la sa ap ede nou anpil paske album nan move l move l move.